Nan video avan an, mwen te pale nou kòman ou ka gen yon Mastercard an Ayiti byen fasil pou achte sou ebay, sou Amazon. Nan video sa a, nap rete sou menm liy nan. Kòman ou ka achte sou ebay, sou Amazon san ke ou pa gen Visa, san ke ou pa gen Mastercard, san ke ou pa gen Debit Card. Se sa mwen envite ou pou vin konnen avèm nan video sa a. Mwen menm, mwen garanti w sa, livrezon ap fèt devan pòt lakay ou an Ayiti nan mwenske 5 jou. E sa k enteresan, ou ka peye an goud ou an dola depi Ayiti. Mwen ap swete byenvini a tout nouvo abòne mwen yo e mwen ap di mèsi ak tout moun ki abòne avè m sou YouTube. Si w se vizitè sou chanèl mwen, mwen envite w jwenn kominote m sou YouTube ki se Jordan NLK Dynasty.

Kòm mwen te diw chanèl sa mwen genyenl poum pataje tout sam konnen avèk nou. Mwen pote solisyon pou ou kòman pou achte e jwenn livrezon an Ayiti san Mwen ap palew de yo konpayi ki fè shipping de Miami a Ayiti e chak liv ap koutew 2 pwen 5 dola e apre 3 jou livrezon ap vin jwenn ou lakay ou an Ayiti 3 jou apre ke yo resevwal. Epi si w gen bagay wap voye Miami wap jwenn sèvis sa tou. Map pale ou de Wiza Shipping and Logistic. Wiza Shipping and Logistic se yon konpani ki spesyalize l nan achte onlay, delivre an Ayiti nan 3 jou. Ou ka achte an gwo, ou ka achte pou afè pèsonèl ou, ou ka achte pou fè biznis tou. Se sa mwen pote pou ou nan videyo a. Tout sa w achte ap rive nan mwens ke 3 jou. Si wap achte bagay lou, tankou machin, lòt bagay, tankou malèt, bwat, machin, pyès pou machin, bagay ki lou ki vin an stòk, Bagay sa w oblije pase pa batiman y ap pran 15 jou. Toujou chonje pri bagay w ap achte a plis chak liv ap vini w 2,5 dola. Achte sou Amazon, Ebay, san kat de kredi, gras avèk Wiza Shipping and Logistic. Mwen pral esplike w kòman pwosesis la ye pou ka achte sou Amazon, Ebay san kat de kredi k ap vini w 2,5 dola sou chak liv. Chak lè w ap achte sonje sa. Moute sou Amazon, chache atik ou bezwen an, tankou egzanp mwen ekri drone, mwen klike rechèch, li banm yon lis drone, mwen ap chache sa ki bon pou mwen an nan pri, nan kalite sa m bezwen an, epi mwen klike sou li. Wap ka verifye pri, wap ka verifye pwa, wap ka verifye foto materyèl la, epi wap kopye lyen sit la wap gade materyèl la, www.amazon. Wap kopye Amazon nan ak tout sa ki ladanl link kote wap gad bagay la menm ou vle achte a wap kopyel epi lè ou fin kopyel wap soti sou Amazon ou prale dwat sou Facebook Messenger Messenger epi ou pral nan ba search lan wap tape Wiza Shipping and Logistic link sa ou fin kopye sa ou vle achte a wap lagel nan Messenger ou voyel ba yo Epi, y ap gade l, y ap verifye l pou yo wè konbyen l peze, konbyen l ap koute w pou yo voye l ba ou ann Ayiti. Epi apre sa, m pral esplike w kòman pou w peye. Ou ka peye pa plizyè fason. Ou ka peye pa moncash, ou ka peye pa Unibank, e nan Unibank lan ou ka peye an goud e ou ka peye an dola. Paske Wizarship Inno'Logistic gen kont an goud nan Unibank e l gen kont an dola. Si w gen sèvis Visa e Mastercard tou, y ap voye yon voice ba ou, w ap ka peye nan voice la. Paske menm si w gen kat de kredi an Ayiti se toujou pwoblèm pou achte. Kòm m te chwazi metòd Unibank lan, pou m sur de videyo m te vle fè a, mwen mande èske m ap depoze kòb la sou akawont Unibank lan. Lè w fin fè peyiman an, fich depo a labank la ba w la se li ki prèv peyiman an. Mwen envite w eseye sèvis sa a paske mwen menm se li mwen mwen itilize paske pri a trè ba konpare avèk anpil lòt sèvis tankou DHL. Tankou pou tout bagay ki ap soti Etazini pa liv, men pri DHL taksi. Tankou yo bagay k ap soti Etazini pou al an Ewop tankou an Angletè, li takse w 25 dola pa liv, pou rive an Azi, li takse w 23 dola, pou rive Mwayen Oryan, li takse w 22 dola, Oseani ou an Ostrali, li takse w 27 dola. an nò Amerik tankou o Kanada, li takse w 20 dola, pou w rive Amerik di Sid tankou Brezil, li takse w 32 dola pa liv, pou w an Afrik, egzanp, Afrik di Sid, li takse w 45 dola pa liv. Tarif wiza yo bokou pi ba, mwen envite w achte sou Amazon Ebay avèk Wiza Shipping and Logistic, sèlman 2.5 dola pa liv, e tout sa w achte ap rive devan lakay w an Ayiti nan sèlman 3 jou. Mwen swete video sa te ede ou. E mwen envite ou abone ak chanel mwen pou ka toujou jwenn video menm jan.